ki dwe fèt la. Gon deba m tande k ap fèt pa rapò a Bedjine, mwen tande yon deba k ap fèt, paske Bedjine li pa ka fè entèvyou, Bedjine gen de bagay li pa konnen, li gen de fraz li pa sesi li pa sela, li pa pale lòt lang ke kreyòl, li pa dis li pa dat. Mwen menm tande ou moun di sou ki baz pou Bedjine ta ka pa bal nan pou nap ankouraje pou yo votel nan bagay ki pral an Afrik piskel pa pale etc etc ou wè sa sa son fo deba sa son fo deba se trè byen ke ou kapab gen yon artist ok ki gen dwa fè furè men gen de bagay li pa metrize sa peta rive Sa peut arrive, kounye a eske nou aksepte l kòm atis ou pa? Eske lè Bedjine fon mizik eske mizik yo pa rive sou nou pou pi fò? Ok men gen valè moun ki konn fè bon mizik men k pa konn fè entèvyou. Gon seri de dyaz pa egzanp nou se pa fòseman chantè a non ki konn al fè entèvyou. Se 2 lòt se 2 lòt mizisyen wi ki plase pou fè entèvyou. Chantè sa gen dwa gen yon pwoblèm timidite, chantè sa gen dwa tèlman bèg bagay sa ap poze pwoblèm kòm lè w ap chante bèg la pa parèt e kòm lè w ap chante bèg la pa parèt e ensitvit. Ensidswit. M sonje pwoblèm sa te poze pou Koupe Kloure. Koupe Kloure, la ptit istwa rapòte ke Koupe Kloure te al an Frans epi lè y ap chèche l pou entèvyou, yo planifye paske tout moun sou plato a, mezanmi yo kontan yo pral gen Koupe Kloure, bagay konsa etsetera. Epi y ap chèche Koupe Kloure, Koupe Kloure fè kò l fè ès. Finalman se Assad Francoeur m kwè ki te fè entèvyou a etc. Men kisa moun yo eksplike? Moun yo eksplike non misye Coupé Cloué te eksplike yon malèz e bagay konsa etc. Men yo di non se paske Coupé Cloué te gen ti pwoblèm teknik pa rapò a fransè etc. Men atan kite m eksplike nou sa. Ou son ayisyen Sa pe ta rive ke ou rive yon kote e ou mande pou pou gon tradiktè. M konprann ke ou pral di m wi men men se yon moun ki soti an Ayiti e li ta sipoze ka pale franse. Daily appointment please subscribe. Non, li pa fòseman vre. Ayiti yo pale de bilengwism men an prensip yo te sipoze pale de diglosi. Bilengwis se lè ke moun yo pale 2 lang nan peyi a, men eske nou pale 2 lang an Ayiti ou byen gen 2 lang ki pale an Ayiti, se a di la diglosi. Ok, yo pale 2 lang an Ayiti, se vre, eske tout moun pale 2 lang, non. Kom si gen, gen, sa depan, gon atis pa egzanp ki gen dwa trè trè bon. e ke lap fè furè moun ta renmen pale avèl etc. Epi kounye a ou pral di non nou pap ka mete nou pap ka fè w pale avèl paske li pa pale fransè non Black Alex ann di Black Alex ta gon chèn televizyon ki deside lap vin fè yon entèvyou a Black Alex ak pase yo pa tap jwenn yon jan yo pale avèl konprann byen wi sa vle di ke gon pakèt fòm dèkspresyon Gen yon seri de gwo gwo gwo atis ki gen dwa gen difikilte pou yo eksprime yo, men ou pa ka wetire nan lefèt ke yo son atis, yo valab etc. M twouve ke se se mal abòde la kestyon. Sèt, se ankouraje tout atis pou yo gen posibilite sa a, posibilite pou yo kapab eksprime yo etc. Ou gen dwa atis epi antretan w al swiv yon kou. Ok, w al swiv yon kou, w ap aprann anglè sou rezo, w ap aprann fransè sou rezo, w ap aprann espanyòl sou rezo. Men, tout sa yo disponib sou rezo yo. Men pwoblèm nan se paske se lòt bagay nou okipe nou sou rezo yo. Èske nou konprann? Se de lòt bagay nou okipe nou sou rezo yo. Tandiske sou menm rezo ke w ye, ke w wè, ok, w ap gade a, Enben, tout sa yo disponib sou li. Kounye a, ki chwa? Ki chwa ke w fè? Ok. Mwen desann maten an, epi mwen chita nan Le Recul Residence. Ok. Epi, se tande m tande yon moun. ki nan ki nan telefòn, sa vle di ki pran yon priz entènèt sou espas la, epi ki nan ki nan hè a, epi k ap pale avèk yon nèg, men se yon fi wi k ap pale avèk yon nèg, men nèg la se yon dyaspora, m tande yo k ap pale, men fi a, se sèten ke fi a pa konnen si m chita la, oke, men l ap pale, epi di sa, men l met nèg la sou spikè. Epi nèg la di, non mete yo sou videyo non, mete yo sou videyo. Li di, a ok dakò, banm vire l sou videyo. Epi yo sou videyo. Epi nèg la ap mande l, mande l, a ou pa montre m bagay la non. E li di, men ou konnen se deyò m ye, ou konprann, se e deyò m ye. An, m tande nèg la di, an ok dakò, wi fò w ta anndan vrèman. E men annatandan, m pa konnen, gen tan banm wè yon bagay kèlkonk non. Epi mwen menm kap obsève fi a kap
kap rache retire mayo l pa retire l non alò retire manch kòsaj la pou l desann pou l montre zanmi an tete a ou konprann nou hè wi nou hè wi. Ok men se lè map pale a yon moun de sa moun nan dim non monchè se toutan wi e demwazèl sa vin fè sa la mdi a bon ok ou wè sal pran entènèt la poul fè li menm tandiske gon lòt li menm ki te gen menm ti entènèt sa avèk tout kapasite sa e ou konprann poul ta kouri pran yon bagay ki ka itil non li menm se filing pal se sa lap bon se li ki bal rezilta m paka dil anyen. Si se li k bal rezilta. Ok. Donk pou m konkli sou sa, sensèman, m pa kwè ke e se deba sa a kenbe. Mwen ankouraje tout atis al lekòl, mwen ankouraje tout atis aprann pou yo amelyore prestasyon yo, amelyore langaj yo, etc. Men moun k al nan prestasyon Bedjine oubyen kap tande mizik Bedjine yo pa tandel paske lap pale fransè e pa paske lap pale fransè paske e pa pou sa yo renmen tandel yo renmen tande mizik li ok men si nou antre nan lojik sa sou baz sa poun ta kwè yo pral boykotel nap nou menm swete ke yo boykotel nou pa ankouraje ke se li ka ale etc eskizem. Eskize m non. Non, sa ka rive ke gen yon atis ayisyen ki pa pale franse. Sa a fò n pa retire l nan tèt nou. Sa pe ta rive ke yon atis ayisyen ki fè gwo siksè avèk mizik li, ki live, ki nan studio, men l pa pale franse. Sa pe ta rive. Bon gen pwofesè lekòl ki pa pale fransè? Bon gen pwofesè fransè ki pa pale fransè tou? Gen pwofesè lekòl ki se fè ki fè fransè ki pa pale fransè tou? Li gen ta ka ekri fransè. Nou pa konn gen moun ki konn ekri ki pa konn pale? Gen yon kantite de moun ki ka pran diksyonè fransè a de premye lèt la jiska dènye lèt la, yo, yo, yo metrize l, men l pa ka pale, li gen pwoblèm atikilasyon, gen pwoblèm pwononsyasyon, donk gen pwoblèm diksyon. Sa pèt arive. N ap ankouraje yo al lekòl, n ap ankouraje yo aprann. Al lekòl pa vle di al chita sou yon ban non. Ou gen nan lakay ou, ou chita, ou gen yon pwogram w ap suiv, telefòn ou nan men w oubyen ou mete l sou òdinatè w, mete l sou televizyon lakay ou, w ap aprann pou w amelyore prestasyon w chak jou. Men, ou pa ka retire nan lefèt ke paske moun nan pa pale fransè, epi ou di l ke non li, ou pa kwè ke se yon bon, yon bòn ide pou ke yo sipòte l pou ale an Afrik. Non, sa pa bon. Non. Apwòch la pa bon. Apwòch la pa bon. Ok paske mwen menm mwen toujou vle fè la part des choses nan tout bagay ki egziste ok gon moun ki gen dwa gon talan ann di pa egzanp ou pran yon nèg ki gon talan ekstraòdinè e nan travay wòch oubyen nan travay bwa pa egzanp. Men, si yo envite l pou l al nan yon konkou paske l se yon sipèb atizan, men l ka toujou ale nan nenpòt ki peyi sou latè, il sifi ke gen yon moun ki ap tradui pou li. Il sifi ke gen yon moun ki ap tradui pou li. Ok? Alò, Aya Nakamura se menm pwoblèm nan te prezante pou li. Ok jodi a men an el li pale menm pa fransè men sa sa anpeche ke li se yon li se yon gwo gwo gwo atis fransè sa pa anpeche ke li se yon gwo gwo gwo atis fransè ok donk sa pwen sa m te vle fè l pa bliye mwen menm se se sosyete a m ap gade doun manye jeneral mwen m plase yon miwa anfas sosyete a ou konprann men ou wè tèt ou ladan l ankò. Donk, sa yo se fòk nou, fòk nou, m ta ka di, fè prèv dabnegasyon e dendiljans alega don ansanm de moun. Oke? Paske si se te pou jis pale, gen de moun nou t ap pran pou bay pale sèlman, men se pa nan yon konkou pale moun nan prale. Oke? S on atis k ap eksprime l, s on atis ki ap fè mizik, mizik rive sou moun, li gen talan, li fè siksè, yo bezwen, yo bezwen ke l vini, si se vote pou yo vote l etc. Men a ce moment là, e, bon, y ap ba l posiblite pou l pase, e pi pou mizik li, pou sa l vo. Nou kite peyi a, yo pral nan kesyon OEA, de bagay konsa, etc. Bon, ekout, mwen m pa renmen pèdi tan sou tip de bagay sa yo menm paske m konnen ke pa gen gran choz k ap regle e.